Salem, ou gentan lage? Hein? E pou te rele Choud, pou di ou lage epi pataje. Ya prè? M'a vle viv avèk nou la gentan bay.

Bonswa tout le monde Bonswa tout la presse ki la Bonswa tout telespektatè Tout oditè Tout suivè Tout moun kap suiv sou rezo sosyo Envitasyon ke w resevwa jodi an pa le Premye Minis ki kwafe CSPN pou nou te pale avèk ou de 7 fevriye, jodi a, e men PM dènye fwa w te rann omaj a 2 moun, petèt ke w pral oblije fè l ankò paske nou gen 2 mò ankò, youn se Franck Louissaint ki son gwo pèt.

7 fevriye 86 la, si memwa m bon, se t on vandredi l te ye. Li te tonbe yon vandredi e jou sa a, nan jou vandredi sa a 7 fevriye 86, sa fè 35 an avan, gen yon prezidan ki te rele Jean-Claude Duvalier ki te kite pouvwa apre 15 an li te prezide, apre 15 an gouvèneman. E li menm, lè l te kite pouvwa apre 15 zan, li te swiv papa l ki, sou kimile 2 manda yo, te fè 14 zan. Donk de avril, pitit la se avril 71 a fevriye 86, papa a se te septanm 57 a avril 71. Donk a yo 2 yo te fè 29 an pouvwa. Se sa a lepòk yo te rele yon diktati ki de fèt nan listwa se t yon diktati e. Chute Duvalier an 86 lan, li te rantre lan lojik de chute de tout diktatè rejyon an. Pat sèlman an Ayiti, ou te genyen diktati nan peyi Chili, ou te gen diktati nan peyi Nikaragwa, epi ou pat sèlman nan rejyon Amerik Latin e Karayib la, ou te gen menm jisko Filipin, paske pa bliye ou te gen selèb Filipin, Corazon Aquino, etc. Donk tout istwa sa yo, se pou raple w ke. Le 7 fevriye pa nou an, paske se te dat kote n te gen evenman pa nou an ki pwodui yon prezidan ki ale, li make sa n ta ka rele yon rupture avèk yon pakèt bagay ki te konn fèt pandan 29 an sa a, ou pandan 15 zan sa a, ou pandan 14 zan sa a, anpil krim, anpil abu, etc. Sesi di,

E 35 ans aprè ke nou retrouve e nou wè jounen an koman tout moun anvi refè 7 fevriye or se pa menm dat ya yn evolution de la chose jodi an 7 fevriye m ta ka di 7 fevriye 2021 gen yon lot contexte avek le menm traumatisme premye minis lan li pral pale nou de contexte sa li pral pale nou de denye evolution e situation ke nou gen la situation socio politik lan e particulièrement de.

Mèsi anpil minis. Map salye minis yo ki la avèk mwen. Map salye otorite la polis yo ki la, le haut etat major de la police nationale. Map salye tout jounalis yo. Les infatigables journalistes ki pa janm kanpe travay. Jodi a son jou dimanch li ankò 7 fevriye. M pa kwè se la a pou n te ye pou n te oblije ap bay nasyon an eksplikasyon sou de bagay k ap pase. Men, jan minis lan sot di a, semèn sa a ankò, lòt jou nou te pèdi 2 potorik gason ki se Mesye Anthony Barbier epi lèks senatè Serge Gilles,

ki son kritik d'art ke le mond antye rekonèt. M'ap pote senpati m' bay tou lè 2 kòporasyon sa yo avèk fanmi yo tou, paske peyi a pèdi 2 bon pitit, 2 bèl pitit. Jodi ki 7 fevriye a se dat sa ki fè Prezidan Jovenel Moïse 4 an depi l te prete sèman kòm Prezidan Repiblik. E m ap raple ke gouvènman ke m gen onè dirije a toujou angaje l pou travay pou amelyore kondisyon lavi popilasyon ayisyèn nan alawonn batè. N ap travay pou nou ranje oubyen goumen kont pwoblèm grangou k gen nan peyi a, ensekirite sou tout fòm, enèji elektrik, devlòpman agrikòl, bay sante, edikasyon. epi travay tou pou stabilite politik. Malerezman, olye jodi a nou te pran l pou yon jounen pou n medite, pou n fè bon refleksyon ansanm, pou n rezoud ansanm pwoblèm peyi nou tout ap konfwonte, mwen oblije devan laprès pou m ap bay eksplikasyon. sou yon operasyon ke m ta ka rele katastwòf ki pase nan yon kote nan Taba yo rele Abitasyon Peti Bwa, kote lapolis mennen operasyon li arete 23 moun. Yo sezi tou lajan. Sa vle di lajan ameriken avèk goud yo sezi tou yon lo zam ak minisyon. Pami moun yo arete yo, pami 23 moun yo, malerezman, mwen di malerezman, genyen yon jij kou kasasyon ladan l avèk yon enspektris jeneral Lapolis Nasyonal. Nou deplore sa. M ap soulinye ke lapolis pa t pou kont li nan operasyon sa, li te akonpanye pa 2 komisè di gouvèneman epi yon jij de pè. M ap pwofite tou pou enfòme n ke moun sa yo, yo te kontakte Responsab sekirite palè nasyonal, 2 wo grade nan palè nasyonal, ki yo menm te gen pou misyon pou arete prezidan an, pou mennen l nan abitasyon Peti Bwa, epi tou pou yo te fasilite enstalasyon yon nouvo prezidan pwovizwa ki ta pral genyen pou. fè tranzisyon. Fòk mwen di tou ke m pa moun ki konn pale pou granmèsi. Lajistis ak lapolis gen bon jan prèv ke mwen verifye. Se Sentoma m ye, m toujou di nou sa, menm jan ak tout Ayisyen, fò n wè pou n kwè. Gen de bagay mwen tande deja, moun k ap pale, m rekonèt vwa moun yo, paske m konnen yo. Gen papye ki siyen tou. Pòdjab, menm gen diskou enstalasyon prezidan an ke yo jwenn nan men moun ke yo arete yo. Se triste men son reyalite m oblije di n sa. Pou plis detay map pase mikwo a bay minis jistis la kap ban nou plis eksplikasyon. Lè l fin pale lap tou pase mikwo a bay. kòmandan an chèf lapolis nasyonal la, m pwofite voye yon gwo kout chapo pou li avèk tout minis jistis li k ap fè djaz la byen mache. E m ta ka di nou djaz la se kamina l ap kamina kounye a. Minis Jistis. Mèsi PM. CSPN nan k ap bay nan moman sa a, nou swete ke tout pèp ayisyen an prete atansyon soutni tout ayisyen ki nan peyi dayiti tout ayisyen ki lòt bò dlo pou yo tande kòman sa te pase sèvis ransèyman peyi dejwe yè swa yon gwo tantativ koudeta yon gwo konplo kont la sirte enteryè de leta yon gwoup moun ki tante enfiltre Sèvis Sekirite Palè Nasyonal lan pou yo enstale yon jij nan Kou Kasasyon ki te twouve twouve l nan menm espas sa a ak konplotè yo. Nan moun sa yo genyen yon enspektris jeneral pnh la, Dcpj ak pakè Pòtopwens e Kwadèboukè mete tèt yo ansanm pou pwoteje leta. Nou te di l klèman ke tout moun ki ap sipòte, k ap finanse zak brigandaj, zak tèroris pou destabilize peyi a, n ap rive sou yo. Jodi a se yon viktwa pou eta de dwa, pou demokrasi. Ankèt kriminal-kriminèl la ap kontinye. Lajistis ak lapolis ap kontinye depiste tout Konplotè ki kont demokrasi a. M ap mande Pakè ak Lapolis pou yo rete vijilan
pou pwoteje popilasyon ak peyi a. Moun sa yo ki se pwent aysbèg, siyen yon pwotokòl dantant ki gen 16 paj, ki gen siyati jij sa ak lòt moun yo ki aktyèlman ap reponn kesyon lajistis. M ap raple tout moun ke lajistis pa ka nan fè politik. fòk li rete neut. Se yon wont pou jij twouve yo ap fè konplo pou fè kou deta pou destabilize leta. La polis mete men sou tout zam ak lajan ki te nan men yo. Menm diskou jij la ke nou jwenn lakay li te prepare. enprime pou l te pwononse apre yo te fin pran daso Palè Nasyonal. Se te byen konte, mal kalkile. Sa pa lòt bagay ke tantativ koudeta pou ranvèse yon prezidan eli. ak konplo kontre la sûreté intérieure de l'Etat. Leta, jan m te di l yè, li kanpe fèm pou l fè fas kare ak tout bandi. M ap redi l, moun k ap sipòte e finanse zak tèworis nan peyi a, lapolis ak lajistis ap rive sou yo san delè. Mwen gen 2 kout eksplikasyon pou m kapab bay pèp la. Sou sa ke nou sot di la a. Sa nou sot di la a, li apiye pa des atik. Nou genyen atik 67 kòd penal la, atik 66 kòd penal lan ki pale de konplo, ki pale de atanta kontre.

Ebyen son jij kou de kasasyon. Kisa atik 186 alineya 2 a di? Li di ke chanm depite a ap reyini o de tyè pou yo kapab

moun ki nan administrasyon piblik, yon fonksyonè, ebyen li komèt sa yo rele krim dan lezèsis de sè fonksyon. Konplo kont la sirte de leta se yon krim ke l ye. Jij lan, li te muni de diskou li. Diskou pou l te pwononse kòm prezidan pwovizwa a. Jij lan te siyen yon pwotokòl dantant nan abitasyon ke yo rele Peti Bwa nan Taba a. Si jij lan siyen yon pwotokòl dantant, si jij lan. li prepare diskou li pou l kapab pwononse li ebyen le jour de son investiture ebyen jij sa li menm li te deja genyen des idées preconçues jij sa li menm li genyen sa yo rele l'intention criminelle ebyen se sa ki fè ke jij lan li menm kote ke l te twouve l lan li te twouve l akonpaye de plizyè moun. nan lye sa a ke yo rele Ti Bwa nan Taba avèk de zam otomatik, avèk de zam de pwen 9 milimèt, avèk lajan ameriken, avèk larjan ayisyen, avèk de polisye ki genyen. kad de polis yo nan men yo, avèk yon enspektè jeneral ebyen ki te an inifòm, sa vle di ke te genyen konplo. Ou pa oblije egzekite preparatif lan ke w fè. Men depi w genyen entansyon kriminèl, depi yo twouve w ebyen an posesyon ebyen de yon seri de objè ki ta va rele ki ta va rele corps du délit oubyen pyès a konviksyon ebyen ou te deja genyen sa yo rele entansyon kriminèl. Nou site atik 66, 67 kòd penal lan, ebyen se pou satisfè pèp ayisyen an k ap tande nou. E nou defini sa yo rele atanta, nou defini sa yo rele konplo, nou defini sa yo rele fòfeti, ebyen jij sa a li menm li pa ka benefisye de sa yo rele an dwa,

an fonksyon son jij de kasas de la kou de kasasyon ki an egzèsis ebyen li pa ka benefisye de sa ke la lwa de prewogativ ke la lwa ba li tankouwè yon depite tankouwè yon senatè iminite mèsi. Nou rete a dispozisyon ebyen tout moun ki nan medya si yo ta va genyen kèk kesyon aprè ebyen lentèvansyon ebyen di DG de lapolis.
Mèsi bokou MJ. M ap pwofite de moman sa pou m salye lè manbo di CSPN. ke nan moman difisil sa a vin konplike ak laprès lapolis. Rezilta operasyon ke lapolis la mennen maten an. Lapolis la nan travay pèmanan. ke l genyen, ke l toujou ap mennen pou chèche enfòmasyon, trete yo, analize yo, transfòme yo an ransèyman. Depi kèlke tan, nou t ap obsève yon mouvman k ap fèt andan enstitisyon an avèk de moun ki pa nan enstitisyon an.

Rezilta a ba nou chif sa yo ke PM nan e Minis Jistis la mansyone. Nan abitasyon Titibwa, apre 3 zè, pardon, prè de 4 è,

du jus de paix pou l kontinye travay de rechèch sa a. Men m ap pwofite pou m di ke resaman lapolis lan te gen pou l fè fas a plizyè eleman devyan de notre force de securite publique. E nan batay pou n eradike eleman sa yo ki pa fè onè a enstitisyon an. E malerezman, kèlke jou pli ta, nou gen pou n site devan laprès atitid, konpòteman yon enspektè, enspektè jeneral, yon enspektè jeneral. Sa pa fè onè a enstitisyon an, nan ka sa a, ke lajistis fè travay li.
Mèsi premye minis, mèsi minis jistis, mèsi DG pnh, mèsi a tout CSPN nan ki gen ladan l kòlèg minis yo, defans, enteryè, delegasyon de lwès, delege de lwès, sekretè deta epi okad lapolis.

de iminite jij sa a, paske iminite a pa ka kouvri li, paske il a ete surpris en flagrant délit de complot contre la surete integior de leta. Se yon moun ki fè diskou li, se yon moun ki siyen yon protocole d'entente, se yon moun ki trouve sur les lieux avèk des armes et munitions, Se yon moun ki twouve l non demè ki pa demè inisyal li, i pa gen i la, i pa nan domisil fiks, ebyen moun sa a i pa kouvri de iminite sa a. Paske ak la ke l komèt lan, i komèt li dan legzèsis de ses fonctions. Se yon moun ki aktif, se yon moun ki an egzèsis.
Jan Tanel se nan boule nou vini se Magic 9 2 kesyon lè nou dekouvri 23 moun sa yo tap fè kisa egzakteman epi genyen Anama ki reyaji nan yon nòt de près ke li pibliye jodi dimanch lan li denonse dè arsèlman ki vize manm Kou de Kasasyon e manm CSPJ. Li kalifye arestasyon 2 jij sa ke nou pa bay idantite l, ikonpri lòt moun yo ke nou pa bay idantite yo. Li kalifye arestasyon jij sa de anlèvman e li anonse ke li mande majistra nan 18 jiridiksyon nan peyi a pou yo fè yon arè travay pou pwoteste kont sa li kalifye de anlèvman majistra a. Kisa nou kapab reyaji parapò avèk nòt sa?

nan deklarasyon l nan, paske jij sa a, li pa twouve l nan Cour de Cassation, jij sa a li menm li pa twouve l lakay li, jij sa a twouve l pami yon pakèt moun, e se jij sa a li menm ki redije. diskou li pou l kapab pwononse li maten an a 10 zè o palè nasyonal kòm prezidan pwovizwa. Sa se krim kontre la sûreté intérieure de l'Etat. Panama ap di sa, ebyen se pou kapab twonpe vijilans moun. Panama ap di tout sa yo, nou menm nou kapab pwouve li,

Se komsi ou ta va di m ke jij sa a li menm, li rale fizi l, li fiziye yon moun, epi ou pral pale m de iminite, hein? Jij sa a li menm, li vyole yon moun, epi ou pral pale m de iminite? Jij sa a, yo ta va twouve l an flagran deli devan l, ou pral pale m de iminite? Jij sa li menm li pasib ebyen du tribunal de dwa komen.
Bonjou, bonswa, mwen se Woodline Saindy kap travay pou RSF, donk nan bilan ki tap bay sou arestasyon an m pa konnen si se zòrèy mwen men m pa tande konbyen zam ki sezi e konbyen kòb, jeneralman yo konn bay kantite kòb yo, E eske tou, m pa konn anpil bagay, m pa konn anyen tou nan nan dwa, men eske m ka di nou ka arete moun sou baz entansyon? Eske n ka arete yon moun sou baz entansyon?
E. Eske yo kapab arete yon moun sou baz entansyon? Il faut que ou pa konfonn. Sa yo rele lè yon moun ap reflechi sou yon bagay, lè yon moun ap panse sou yon bagay pou di ke men entansyon ke l genyen. Entansyon ke nou pale de li a se lentansyon kriminèl. Entansyon kriminèl la vle di ke se yon moun ebyen ki genyen tout eleman. ki genyen tout bagay ke y mete an plas pou l kapab egzekite swa yon deli swa yon krim. Se sa yo rele entansyon kriminèl. Lentansyon kriminèl enpinisab. Ou pa oblije egzekite krim nan ke w pral fè a. Se menm jan m ta ka di w tantativ dasasina. Depi w genyen tout akt ki preparatif pou kapab poze aksyon an, lè sa ou deja genyen entansyon kriminèl. Nou pa kapab ba ou ebyen kantite lajan. ke yo te sezi, i te gen yon juge de paix e des commissaires du gouvernement sur les lieux, le juge de paix il est là pou verbalize, pou konstate, e byen procès verbal de constat juge de paix a ap di ki kantite zam, ki kantite lajan ki ke yo sezi ou du moins ke yo genyen nan men yo. E

3 zam otomatik, i pale de yon ti bout Uzi e i pale de 3 3 9 milimèt. E te genyen koulin tou, sa yo rele manchèt la.
Mesye minis, anbonswa, mwen se Jean Jules Desocus map travay pou. Radio et Télévision Métropole, ou pale de iminite ke jou sila li pa jwenn li. Eske sa ta vle di tou ke prezonpsyon dinosans lan nou anlve li tou? Eske le gouvernement est en train de prendre acte d'une condamnation quelque part de cette arrestation ou bien de cet homme, de ce juge? Si oui, quelle est la sentence du juge, Monsieur le Ministre? Merci beaucoup. Donc pou konbyen tan li la? Nou sot pale de iminite. Iminite a se kisa ke li ye? Se garanti ki kouvri yon moun nan egzèsis fonksyon li. Se menm jan mwen ta ka di ou ke avan ke ou arete yon gran fonksyonè nan leta, atik 90.

Li demere paske poko gen 48 è ki pase sou sa, lè yo twouve l an konpayi de yon enspektè dpolis, enspektè jeneral polis, ki fè

Ebyen du prezidan pwovizwa ki a deja redije son diskou, nou pa ka pale de iminite la, nou pa ka pale de prezonpsyon dinosans. Men jiska prezan li genyen prezonpsyon dinosans. Paske nou menm l ap genyen posiblite li kapab konstitiye avoka.

2, Tribinal de premyè enstans de Lakwa de Bouke.
Èske se jij la ki temwanye sa oubyen se se nou menm ki fè yon enpresyon de sa? Wi, donk mèsi se Hervé Noël Radyo Tele Kiskeya, donk mwen ta renmen poze premye minis lan kesyon pou vi ke sa kap fèt jodi yo se paske prezidan Jovenel Moïse rive nan fen manda l Donk ki dispozisyon k pral pran paske peyi a pap ka kontinye viv yon sitiyasyon kote popilasyon pap ka vake okipasyon l e divès fòs viv nasyon deja te bay konsiderasyon sou fen manda pou prezidan Jovenel Moïse eske popilasyon ap kontinye viv konsa donk ki dispozisyon ki pran nan sans sa pou ke gon sòti a lamyab e pou ke sitiyasyon vin nan konstisyonalite paske tout aksyon prezidan Jovenel pral poze l yo. Yo pral rantre nan kad ilegalite. Merci beaucoup. Bon, malerezman mesye journaliste ou pa poze kestyon ou fè yon bann konsiderasyon. Se pa kestyon m poze. Je suis vraiment désolé mwen pap ka reponn kestyon sa parce que mwen k premye minis m pa jije pati. E lòt jou m di sa nan konferans de près mwen m nan pati politik ki rele Haïti. Ou menm m pa konn nan ki pati politik ou ye, m pa konn si w se sou bò pouvwa w ye oubyen si w sou bò opozisyon, ou fè anpil konsiderasyon men malerezman
se pa yn kestyon
non
e lè fòs piblik. Lapolis Nasyonal, Lame Dayiti, Lajistis ap genyen pou yo retabli lòd paske se djòb yo. Se dispozisyon an. Deja reponn kesyon an dapre atik 115 ak. Ekoute jounalis yo sivouplè, mwen respekte, mwen venere jounalis sivouplè pa banm konpòteman sa paske mwen pa renmen l. Li pa bèl pou nou. Frè m ekoute, ekoute, ekoute, ekoute. W ap pale avèk yon premye minis. Mwen menm m ap pale avèk de jounalist. Sa vle di ou pa kab fè di tak o tak avè m. Ou pa kab koupe lapawòl mwen epi pou w ap fè m pran lide w pou m pale non fòk ou omwen respekte m paske mwen menm m respekte w paske w sipoze kanpe nan mitan ou sipoze kanpe nan wonn sant lan tankou radyo tele ginen renmen di l tankou televizyon radyo televizyon kiskeya kanpe nan wonn sant lan menm jan tele zenit. Dwe kanpe nan wonn sant lan, menm jan Tele Metropole kanpe nan wonn sant lan. Dakò? Son ti presizyon m te bezwen pote, an nou fè sa dans le respect des normes, ok, nan respè tout metye yo. Paske mwen menm mwen renmen respekte spesyalite moun. Mèsi anpil.
Petèt ke nou te ouvè chan twò vas pou te poze tout kesyon. Si pa gen yon dènye kesyon, si gen yon sèl nou poze l, epi n ap fè closing apati de sèl kesyon sa. Nou ta renmen tande non jij la avèk non non. Mesye le premye minis, non pa m se Brandy Dessalines, m ap travay pou radyo Tele Inik depi West Palm Beach. Eh mwen ta renmen konnen, mwen ta vle ke ou pale mwen enpe de article 134 tirè 2 a puiske m wè nou pa pale de sa, de manda Prezidan Jovenel Moïse.
Merci. Atik 134 tirè 2 Atik 134 tirè 2 Pa gen pwovizyon legal pou le moman an se ki atrè o manda di Prezidan de la Repiblik.

Non wi ouwe tounen legliz de atik la. Non non non ouwe tounen legliz de atik pou ta rele sa pou nou. Kounye a m panse deba a fini la. Lojikman mezanmi nou pa ka mande yon minis jistis pou sa yon atik di. Alò ke la konstitisyon nou jwenn li sou tout. Alò si m ban nou plag mwen menm m pran tan m avan yè mwen reli atik 134 la. Ni 134, ni 134 1, ni 134 2. Ou pa p reponn ou a kesyon an, ou konn pou ki sa? M pral fè w pran yon ti tan. Li atik 134 pwen 2 a byen pou wè. Wè, m byen kontan w ensiste, al pran yon ti tan pou li l epi retounen ankò. PM nan pral fè klozin nan pou ou. PM nan pral fè klozin nan pou ou sou konferans de près nou fè jodi an. Kote ou te lib pou poze kesyon, kote popilasyon an gen dwa konnen sa k te pase yè swa a, kote li menm, PM nan, bezwen fè dènye mo a pou li lanse mo l ap lanse pou nou fini jounen 7 fevriye a. Mèsi bokou. M ap di nou mèsi paske nou te vini. Men, malerezman lè mwen gade. De dokiman, de papye sinye ke yo twouve, lapolis, lajistis twouve nan men moun yo ki tap fè rankont lan. E selon dènyè enfòmasyon ke yon zanmi rele m li ban mwen, Yo te genyen blan avèk yo. Tande non. Yo gen blan dèyè yo. Alò m pa renmen di blan men pito m di etranje. Paske m ap di nou m gon firm de konstriksyon men mwen genyen 3 etranje k ap travay avèk mwen. E mwen konn sòti avèk yo oubyen m sou teren oubyen m nan yon chantye avèk yo. Men si nou wè reverans Ke nos frères haïtiens bay mesye yo pòdyab ki kite peyi yo ki vin travay avèk mwen men se prèske mwen ki sanble moun k ap travay avèk etranje yo e gen youn ladan yo chak fwa yo mande l yon bagay li di mezanmi Son blan mannan m ye wi. Apa pdg a la sa avèl pou yal pale se toujou yon surprise mwen wè nou tèlman gen humour nan mitan nou franchman si l pat trò ta pou mwen m tal aprann jounalis paske m tap toujou avè nou ap ri se vrè menm fin granmoun men sensèman Gouvèneman pa gen blan dèyèl li menm. Tande konferans de presse la fini direktè se fini map fini bien sur tande tande kitem fini men justement men tande tout moun gen blan pa yo dèyè yo men anpil nan blan sa yo se blan mannan se sam bezwen konprann e lè w tonbe sou blan mannan M tap ba nou blag, m tap bay yon blag talè a la, menm gon blan ki rele m, mwen menm wi premye minis, mesye a rele m li di m li son prens e li gon lo lajan ke l bezwen pote nan peyi dayiti. Epi m jis verifye fich teknik misye epi m voye l ba li. Hier soir, misye pale kreyòl pi byen ke mwen. Bon, manman misye ki t avè l di m ke l se moun Lagonav. Alò, se pou eksplike n ke plen bagay k ap pase, e jan jounalis la di a, paske jounalis pa oblije rakonte w sous li. Sa vle di jounalis pa ka bay manti lè l di w tout moun gen blan yo dèyè yo a. Se vre, li konnen de kisa l ap pale. Men tou, fòk nou bat pou n pa pran nan blan mannan. Paske lè nou pran nan zip se nou sèl kap rete ladann. E map lanse yon apèl o kalm, o dyalòg. Mwen menm mwen pa yon moun ki vyolan, mwen pa renmen wè vyolans. Vyolans pap mennen ankenn kote e gon atis ki fè yon mizik vyolans pa fè sans mwen pa janm wè vyolans mennen ankenn kote ale nan eleksyon koutize pèp la animel fèl vin nan eleksyon fè tout patisipe nan eleksyon poun genyen pouvwa menm si yo di tou pouvwa vyen de Dye Men si n chwazi demokrasi, an nou kite demokrasi a mache. Mwen si m t ap chwazi, petèt se pa sa m t ap chwazi, men m nan yon peyi ki an vwa de devlopman, m ta ka di k ap travay tou pou enstale demokrasi. Gen anpil demokrasi nan mond lan, men nou menm nou bezwen demokrasi ki kole avèk kilti nou, avèk abitid nou, avèk mœurs nou. E se nou menm Ayisyen ki pou chwazi ki mòd demokrasi ke nou vle pou peyi n. M ap redi jounalis yo, mèsi ankò. M te kontan wè nou paske m pa renmen lè n ap filme m nan paske nou tèlman ap anime mwen anvi ri men m oblije ap kenbe yon pwotokòl pa ri fò men sensèman defwa nou fè m anvi ri tèlman n ap anime nan antre nou. Mèsi anpil e mèsi paske n toujou la. Nou se 2 grenn je popilasyon an e m ap redi ankò ke laprès pa lafyèv la. Lafyèv la pa nan dra a. La laprès se tèmomèt la, li di w tanperati w 40, li 40. Si l te 5 tou l tap di w li 5. Alò mèsi anpil bon travay mèsi pou tout sa n fè pou peyi dayiti e kontinye travay pou peyi nou bon dimanch avèk fanmi nou mèsi anpil. Bon lò pap jwenn nou paske lò mete nou kòk la l pa bon. Seksi nou toujou ap kite bagay yo e lè bagay yo fini.